Wèl wèl wèl wèl wèl zanmim sa kap fèt la jodi a nou pote pou ou 3 ti enfòmasyon ki trè reyèl ki kache nan telefòn ou ke ou potko te konnen sa ka toujou rive ou ou te konnen yo sa ka toujou rive ou potko te konnen yo tou si ou te konnen yo felisitasyon si ou potko te konnen yo tou wap tou aprann li Sa m pote pou ou yo, ki sa yo ye? Se ke, se yon kòd mwen pote pou antre nan telefòn ou an, depi ou antre la, ou ap ka jwenn imeli telefòn nan. Avèk imeli telefòn nan, telefòn ou pèdi, ou kapab rekipere tout sa ou te gen anndan telefòn nan. Avèk imeli telefòn nan, yo vòlè telefòn nan, ou kapab bloke telefòn nan nan men nenpòt moun ke li ye. Dezyèm sa m pote pou ou, se ke ou menm ki gen WhatsApp, Messenger, ou ap itilize nan moman la, ou ta renmen Telechaje tout ti stati moun voye sou stati yo, ou menm ou kapab fè sa alèz san ke ou pa gen WhatsApp JB sou telefòn ou. Twazyèm sa m pote pou ou, se yon ti bagay ki trè kache nan WhatsApp la, kote ke ou menm se sèl ou menm ki gen aksè pou antre nan WhatsApp ou avèk anprent dijital ou. Ebyen, an ale ansanm, nou pwale pou premye an. Premye an kisa li ye? M ale nan telefòn kote ki make nimewo telefòn yo. Pou m antre, mwen fè etwal, dyèz. 06 Jess Imedyatman li banm email telefòn nan Avèk email telefòn nan mwen di w tout sa ou kapab fè deja Si ke ou pral achte yon telefòn dezyèm men ou kapab konsilte si telefòn nan orijinal oubyen si telefòn nan gen yon pwoblèm Avèk email telefòn nan avèk bwat telefòn nan ou kapab konsilte si telefòn nan orijinal Epi pafwa moun yo konn mete fake motè sou po telefòn yo pou yo vann yo. Ou kapab evite sa avèk liy telefòn nan. Dezyèm sa m pral pote pou ou, mwen te di ou l deja, se ke se yon ti aplikasyon ki genyen wal ladan l epi w ap ka jwenn tout ti stati moun mete pandan se tan ou menm se yon WhatsApp Messenger w ap use ou pa ka telechaje yo. Ebyen, nou ka fè sa trè rapid. N ap fè sa trè rapid an nou prale sou Google. Lè n rive sou Google, nou antre ladan l. N ale sou 3 ti pwen de rechèch yo pou n fè rechèch lan. Lè nou ekri statut save me li, li te gentan la deja. Imedyatman lap monte. Mwen gen l sou telefòn mwen deja. La, yo pap mande pou m enstale l, yo pral mande pou m ouvè li paske mwen gen l sou telefòn mwen deja. Se yon ti aplikasyon ki trè fèb, li pa boule megabay. Mezanmi men li. Imedyatman l monte, wal enstale l. M te dil deja yo pap mandem enstalel paske m deja genyenl sou fòn mwen deja. Yo pral mandem m ouvèl. Imedyatman mwen fin enstalel mwen ouvèl, lap banm tout stati mwen gen video kòm imaj. Map ka download yo dirèkteman mwen pral jwenn yo sou rad telefòn mwen, map ka mete yo sou stati m tou jan wap mete pa w la tou san dout. Ebyen nou pral pati pou twazyèm bagay la. Twazyèm bagay la kisa m te dil te ye, se ke ou gen whatsapp ou, ou ta renmen ou se sèl ou kap antre ladanl, moun paka gen aksè pou antre ladanl, ou ka fè sa alèz. Ti apre ti bagay sa trè kache, anpil moun pa konnen l, konsa tou anpil moun gen tan konnen l. Si w potko te konnen l, m te di l deja, ou pral tou konnen l ansanm avè m. Ou ale nan WhatsApp la, ou antre nan WhatsApp, dirèkteman ou al nan 3 ti pwen anlè yo, imedyatman ou rive la ou al nan paramèt WhatsApp la, ou al nan kont WhatsApp, ou ale nan konfidansyalite, lè ou rive nan konfidansyalite ou desann anba nèt yon kote ki di w vewouyaj pa anprent dijital. Lè w antre ladan l, mwen piske mwen, mwen pa fè l, Li konsa. Imediat mwen bezwen fèl, map fèl sa. Epi yo mande pou m antre anprent lan. Depi telefòn ou se yon telefòn touch li ye, ou ka fèl alèz. Lè yo mande m antre anprent lan, m pral antre anprent dijital mwen. Se sèl mwen kap gen aksè pou m antre nan WhatsApp la toutan ke mwen pa gen anprent sa la. Pou m antre anprent lan, m pral antre l trè rapid. Piske anprent telefòn mwen pa anba, anprent telefòn mwen ki nan men m nan se akote li ye, mwen annik peze l la. Li gentan moute. Imedyatman l moute, yo di m imedyatman an, o bou de yon minit, o bou de trant minit, mwen pral seleksyone sa m bezwen an. Si m mete l kounye a, imedyatman, imedyatman, a chak fwa m desann sou Whatsapp la pou m tounen ankò, fòk sa avèk anprent la pou mwen, pou m rantre ladan. San anprent lan, mwen pa gen aksè rantre nan Whatsapp la. Si m mete l nan yon minit, chak yon minit l ap moute. Trant minit, chak trant minit l ap moute. Mwen plis ke yon mwa. Piske mwen menm mwen pa genyen l, mwen pa bezwen l, li pa enterese m, mwen fè retou, mwen tounen. Ou menm ki renmen ti videyo a, si w renmen l, kite yon like, kòmante, epi abone. Mèsi pou pasyans ou.